bagay. E avan ke ou avanse, mwen menm, mwen toujou pran tanm, m pran sanm pou m tande chak grenn moun kap pale. Pa gen pyès bagay kap rive nan biznis la se nou menm ki envante yo. Nou pa la pou n bay moun leson, nou la pou n bay moun yo enfòmasyon. E nou menm nan nivo pa nou si n kapab nou analize yo. Nou pa responsab dega oubyen kèlkilanswa sa nenpòt moun fè nan biz la. Nou gen yon dosye, nou nou nou fè travay pa nou an se al chèche dè enfòmasyon e chak jou k ap pase pou fè gran piblik aktyalite Etcemay la konnen dekwa il en est. E Nòmalman, deba yo sipoze fèt, sa vle di chak ane k ap pase, n ap konnen kiyès ki kiyès oubyen kiyès ki ka fè kisa lè nou bezwen tèl kote kisa. Actualité Tchemay, demach pa nou an e yon moun ka pa twouve l kòrèk, men nou menm 1. Se chèche enfòmasyon konn kisa bagay la ye, dezyèmman pote l bay gran piblik la e twazyèmman Moun ki nan sektè a, atis, pwomotè, e animatè, prezantatè, tout kalite moun e konsomatè yo tou pral tire yon leson oubyen yon konklizyon nan sa ke nou pataje ansanm ak yo. Nou pa responsab deriv pyès moun, nou responsab deriv pa nou. Nou dwe kòmante, tout sa kap fèt nan nivo pa nou e pi gran show a ap kontinye lap fèt jan kel sipoze fèt nan fason kel konn fèt deja pi gran nap avanse kle a toujou kontinye pase se sèlman rale klòch epi peze gaz. Pi gran poko fin chofè. E se mari desann fò moute a e tout nèg yo la e kounya pi gran nou pral antre nan dezyèm pwen an e pwen sa se li menm ki rete prezan depi yè. Carel, m pa konnen si w tande m byen, paske m pa byen li pou kòm madam Shena Pierre Pierre bloke ou, gen dwa non m te lil, anmwe te tag mwen, anmwe te tag mwen ladan, nou mèt lage, m te wèl. Be Relations Publishing remèsye tout chinwa yo paske yo ekspoze anpil moun ki tap vòlè mizik nou. Nou pap janm negosye ak terorist men fok nou bay chinwa yo ti kredi sa. Pou tout moun ki konnen yo gen mizik nou email ayana at birulations dot com pou kontak, Piga, license, e, vin o, oben.
ou ap ban m on vigil wi piga. Pran l, pran l.

Trè byen Bill. E pou nou kontinye, e, a, e, yes, piga, jan pote pou ya, yo di ke pou tout kontak, ke kontakte nan email sa ayanabirelations.com. Yeah, Pou paske nan kontak, ekip la relations. piga, talè piga, pa prese. Nan ekip la, ke nan pale a la, genyen Sheina Pierre, ke w sot site la talè a, e nou genyen Cathy Wòch, bon Rocher, pi gran, nou genyen Louvenschi Dorval ki nan ekip sa e nou genyen Raoul Denis Junior, pi gran, ke nou tout konnen grandèt li fè pati de ekip sa. Sa vle di ekip sa genyen e 3 fanm ladan l epi 2 garson. Olfton Benoit.
Ok. Poko poko poko poko poko poko. Bay wòl moun sa yo Ah, tanpri. Mikael, mwen sezi sa wi, se anglè l ye. M di w, m prezante 3 moun. Kounya la, èske w ap voye m al touye tèt mwen?
Pou ki rezon? Pou ki rezon? Mikael, m di w se anglè l ye, ou p ap voye m al touye tèt mwen anba?

Janm diw la m pa konnen si yo sou Twitter, m pa m pa swiv yo, yo bloke m donk m pa konnen donk m tap poze kesyon. Carel di misye ap tande w la, Um, misye sou space la, m te pale ak misye maten an, ou vle pale de Louventchi. Misye, misye ap tande w la, e misye yes. ki jere social Men media misye pou se atis zè mizik, Ya, etc. ya, misye ap Yes, tande se w la.
misye ki community manager. Exactement.

avèk plizyè kliyan nan diferan market mizik e li gade yon ti kras tout aspè nan katalòg atis sa yo. Raoul Denis Junior se yon senior publisher, Raoul se li menm ki ap travay nan publishing division nan ajans lan, E Raoul li menm travay avèk anpil kliyan e gade tou aspè nan katalòg mizik yo. Lovenchy Dorval, misye se Social Media and Content Manager, Lovenchy reskonsab pou l kreye kontni pou paj social media kliyan yo e travay prensipal misye enkli pou l analize angajman, idantifye tandans, entèraksyon kliyan e planifye kanpay dijital pou bati kominote online. Bon, ki vle di ke jisteman sa pa fòseman di vle di ke se li k ap jere paj Be You Relation nan li menm. Sa vle di, jan yo dekri wòl misye la, li plis yon moun k ap travay avèk kliyan yo nan social media. Am, Cathy Rodrigues li menm li se yon piblisis epi tradiktris. E Cathy, e, m di Cathy Rodrigues, Cathy Rocher, li gen plis ke 15 an d'eksperyans nan e, e, PR services. Li ede kliyan yo e, e pou, am, pou, pou travay avèk laprès, e li travay avèk selebrite, enfliyansè, e travay san spesyal event, blablabla, blablabla. Epi Ayana li menm li se chèf Human Resources, e se li menm ki reskonsab ke BE an akò avèk tout lwa, tout règ, tout bagay sa yo, epi se li menm tou ki process royalties payment de sosyete yo lè y ap vini. Wè la a kounye an li vin yon ti kras pi konplike pou n konprann travay. Wi, jisteman. Wi men pati sa a e trè enpòtan paske yèswa m te nan yon space m t ap poze kesyon sou Kòman um be relation travay avèk kliyan yo, sa vle di kòman l fè kòb pa l, paske se yon biznis li ye. E se la jisteman mwen te um kòman m ta ka di w sa, ke se pa kesyone non, te konfime le fèt ke olye petèt yo ta jwenn lajan pou yòl, yo jis anpeche yòl fè kòb tou. Se- Paske Mhm. justement, si se yo menm, si se yo menm ki process royalties payment de, de kèk sosyete lè yo, se yo menm ki jere SACEM, BMI avèk ASCAP an patikilye, puisque uh, um, um, resous sa yo vini uh, um, um, diferaman de, de streaming platform yo, petèt ke se de sa ke l ap pale. Donk, eh, m te vle mete presizyon sa la pou n kapab bay moun yo on full picture de de koman ke B-relation organize l online. E si m ta Correct. vle bay ti detay sou sa tou, Mèsi anpil Carel, Carel.
Biddy Ou konnen e m e paka moute sou anglè a konsa e Biddy ou tande men m?
non moun yo m m ka di yo. Ma Bi- Max ou mèt avanse piga. Non, non, m tap di Carel tou si m vle ajoute tou nan ti rechèch mwen te fè tou, Sheina patisipe sou on pwojè videyo on atis nan nan nan HMI la, li fè modèl tou, men sa gen on bon ti tan tou.

Remèsye tout chinwa yo paske yo ekspoze anpil moun ki tap vòlè mizik nou. Nou pap janm negosye ak teworis men fòk nou bay chinwa yo ti kredi sa. Pou tout moun ki konnen yo gen mizik nou email ariana at bwrelations dot com. Nou wè anpil moun tou ki tap pran woulib, Billy tande byen, ki tap pran woulib. Silvouplè kite sou moun. Sa se Biwileshan kap pale toujou pi gran. Yo di konsa ke yo gen avoka pou sa. Nou gen avoka pou sa. Sispann pale de Biwileshan. Nou ka pale pou tèt nou. Mèsi. Signe Biwileshan Bruno Belly. post ki fè hier e ke nou wè tout kote sou entenet la Maxi Céant, Carel Pedre ki ansanm avek nou la Grenobili. Donk apre ke nòt sa ou byen piblikasyon sa fèt hier jan di a ki otantik se pa bagay kopye se yon bagay ki Li fèt sou story ou byen sou paj yo menm? E Jan m jwenn li an, ma Obe, remete.
e, se seri nan Bigan, e, Ka- Karel ka verifye Bigan si se sori a, paske enfòmasyon M yo pa toujou ka nan fè. verifye, yo bloke m Yo bloke monfrè, bon Karel, kesyon m Bigan. poze. Ah, Ye. e ou lòge Eh, Karel?
Oui, Karel an ba blòk. Men Bigan e sou paj yo, e, Blòk sou 15 paj ou yo. byen blòk 10. Ma konnen sou ki blòk Karel ya. Se blòk 15 ou byen blòk 10. Ok. Bini, jan n di an ke yè ou e msye dam yo ki fè sòti sa e di ke ladan l ke yo di ke y ap remèsye tout chinwa ki pèmèt yo e dekouvri on pakèt mizik ke yo petèt pat gen kontwòl e sa ankò deja mete pwen detèwogasyon sou travay moun yo donk nou sot nou Kareman, sot bay nou sot kareman, bay listwa kareman. lakarèl yo anpil epi se avan yè la Lè bagay sa eklate a. Kareman, sa vle di ke si Wendyy pa t yon atis popilè, li t ap pase pami lafoul. Byen si, byen Alèz. si. Sa vle di, Enben, Sa vle di, enben, e, enben e, bon m di nou. paske, Nou ka Konbyen sa k kòmanse fè nan pwen paske konpayi entèwogasyon.
an montre, tande poko ri, konpayi an montre ke li pa gen mekanis tout bon pou jere dwa moun ba yo je, ba l jere yo. Kòrèk, San pwen pou Carel Billy.
kòrèk. Billy gen tèt.
Enben, Obe, se la ke m ta prale menm pou m te kenbe menm pozisyon ke m te genyen madi a Olsthon Benoît pa rapò a sa ke nou te genyen kòm enfòmasyon e pa rapò a sa k ap fèt jodi a Olsthon Benoît. Youn nan bagay pou nou eseye konprann, youn nan bagay pou nou eseye konprann nan sa k ap fèt la, se demach yo pou nou swiv. E Carel ou sot di si Wendy pa popilè oubyen si Wendy pat popilè ann retire popilè a kounya la ann kenbe si yo pat gen pwoblèm pèsonèl oubyen si yo pat gen pwoblèm avèk atis ki rele Wendy a.

Kounya la sa pou nou kenbe. Mwen menm se se m toujou gon fason ke m wè bagay yo, m toujou gon fason ke m analize yo. Sa se sa se Billy. M retire popilarite Wendy a. Jan Carel sot di a, Pigan, si Wendy pat si popilè ke sa, sa vle di se yon bagay ki te ka just pase, ke yo pa rete sou sa. E moutre ankò e konfime Pigan Travay ke Bioulesn ap fè a vrèman li pa gen ase zouti pou l fè l. Pase nòt la pwouve sa pi gran paske pi gwo zouti yo di yo genyen jodi a, pou jistifye, pou verifye kantite moun k ap itilize zèv ke y ap jere yo, ke yo pa gen ase zouti pou yo jere a, konfime ke se Wendyy oubyen se Chinwa yo ki pi gwo zouti yo jodi a.

Sèlman. Men yo gen yo gen yon dividal lòt kliyan. Ah kliyan, sa vle di kisa? Mwen m pa m pa ka m pa ka pral pale de. Sa vle di, non sa m ap eseye di w, sa vle di jan ke chinwa yo ede l ede l la se spesyalman pou mizik Annecy yo. Pa ou konprann sa m ap eseye di w? Kounye an, wi m dakò avèk koze gwo zouti ke w ap pale a, men kounye a m ap ban nou misyon nou menm. Anpil nan yo yo afiche tout lis atis ke yo travay avèk yo. Konnya make sure ke pou rès tan kap pral vini la yo, depi ke n gen chans pale ak atis sa yo nan platfòm sa yo, mande yo kisak djòb B-Relation nan, paske B-Relation pa vle vin pale avè nou. Bon, pa bliye pa egzanp, Komisè KB nap site nan show a la te di, m kwè nan Actualité Etyenmay, ke B-Relation gen tout dwa sou mizik Harmonik yo. M ta renmen konnen kisa relasyon an ye. Prèv yo la nan, anfen, menm pa di prèv yo la, e, e, resous yo la pou nou kesyone yo. M espere KKB ka monte petèt pita pou pale de sa. Ou mèt kontinye analize nòt la, e, Billy, men m te just vle montre sa antre parantèz. Rezon, se paske si, si, kòm tradou sa, Bwileshenn ap jere dwa atis, nou wè jan ke l reyaji sou Wendyy, èske se premye fwa ke sa rive youn nan kliyan l yo, ki fè ke se konsa ke l aji, m ta renmen konn kòman l reyaji anvan. Se pou sa m di w kesyone lòt kliyan yo, pou w ka gade ki metòd de travay ke yo genyen. Se zouti m ap ban nou wi pou ankèt nou. Paske jan m di w lan, lè l di ke l ap remèsye, by the way, bagay la tou mal ekri, l ap remèsi e, e, e tout chinwa yo paske yo ekspoze anpil moun ki t ap vòlè mizik yo. M kwè ke chinwa yo pa ta pral di Sheina pa egzanp, o mon moun pran mizik Tabou Combo la a sa w ap fè avè l? Oubyen yo pa di a men o moun ap pran mizik Ti Reji la a sa w ap fè avè l? Yo te di kantite mizik Anti Derose k ap drive sou entènèt la sa w fè avè yo? Donk, e, e, e chinwa yo te pwente sou on grenn kliyan pandan ke l gen yon dividal kliyan e m ta renmen kòman l travay avèk kliyan sa yo e si gen de ka deja kote ke li jere dwa kliyan sa yo jan w wè l jere dwa an si an la kounye an avanse.
Kòrèk. Eben, Carel, kòm ou pale oubyen n ap pale de Ancy Derose, men la a, èske sa a ankò pa jistifye e montre enpèfeksyon ki genyen nan e biznis sa a. Ann di w yon bagay, n ap pale, n ap fè biznis e chak jou n ap mande ke pou bagay yo amelyore andedan biznis la. Ok? E jodi a la a, lè n ap li nòt sa a e n ap eseye dekòtike chak bagay ki di ladan l e chak moun ka tire yon leson ladan l. Estimasyon sa ke map pale a la Carel se Bioulation ki fè estimasyon an ke chinwa yo se pi gwo zouti l jodi a pou fè travay li ke l genyen depi an 2022 e jodi a nou sòm an 2024 e sak fè avan yè Gen anpil moun ki pa t eseye sezi. Sa m t ap di a mwen te konnen l trè byen. M te di konsa, Gade kantite paj mizik sa a sou li. E pa konnen m pa konnen, menmsi yo te rekipere l, vrèman, li te ka sou nenpòt san paj oubyen sou trant paj oubyen sou senkant paj, revni yo te ka vini pou yo. Wi, se de bagay ke m konnen, men m te eseye poze kesyon an pou m te mete nou sou yon pis e fè nou konprann. Mwen menm kote m prale. Jodi a ki son reyalite devan nou tout. Li di, Kounye a, avan ke w al pi lwen, mwen menm, ou rantre nan premye pati an. Kounye a, genyen de mo ke mesye dam yo itilize, Billy, ou menm ak Carel, JMS Kanba tou nan ede m konprann. Ki itilite mo sa yo, Carel, lè w sot itilize ki sèt zèl? Kisa mo sa yo vin fè la? Lè nou konnen, Carel, jan dosye a prale la pou nou, Billy, se te yon dosye ki te prèske klase. notamman on mo tankou teworis. Ki sa on mo tankou teworis, mesye, vin fè la? Epitou, avanse ak mansyone di ke fòk yo bay Chinwa yo kredi. Donk, jan w sot mansyone a, Pigalle, eske. Bon, Pigalle, mwen wè gen anpil moun k ap mande m e kout cho a. Cho a la wi. Nou gen 1200 moun kanpe fat wi, m pa konnen non, m pa konn ki pwoblèm ou bi. M wè gen plizyè mesaj ki vin jwenn mwen kòmsi gen moun ki pa wè l, gen moun ki pa tande l wi. Gan chwa la, gen 1200 moun la, gen 200 konbyen moun dèyè pòt la apeprè. Donk, ok. Donk, sou sa mesye, mesye dam yo pale ke nou pap janm negosye ak teworis Carel. Donk, e lè nou konnen ke dènye jan Ou menm Abele poze kesyon efektivman gon pakèt beny ap jere eske sa te rive deja? E gen yon pakèt djaz ke yap di oubyen atis ke yap jere men notamman nou wè anpil nan sa yo gen anpil mizik ki pou piyay nan lari a men dènye negosyasyon oubyen moun de negosyasyon an se ta ka nan sijè sa oubyen ki eklate antre yo menm e Wendy se sa ki eklate antre yo menm e Wendy Donk ki itilite Carel oubyen Billy plas yon mo tankou teworis vin fè la? E anplis de sa nou wè ke yo pale de trete moun tankou soumoun, woulibè, eksetera. Donk ki itilite misye e a ki fen nou estime ke yon sòti konsa e la nap pale de yon labèl tankou B-Relations e nou pa bezwen tounen pi gran de pil non sa yo ke nou sot site la. Billy, m pa konnen si w tande m, Max si w tande m, Carel si nou tande m. Yon wap pa wap pase bèl. Wap Bon, pase tande, bèl yo be. Bèl yo klè. teyoris la, tande, teyoris la, teyoris la li, li, li, li, li itilize l nan kontèks byen espesifik. Li pale de li, yo pa negosye ak teyoris. E se sa k pou mwen menm, e, li, li trè stupid. Paske, kiyès ki nan negosye avèk Be Relation? Moun ki vyole dwa atis li yo? Non. Ki tip de negosyasyon ke Bivlechen ka fè si jisteman wòl li se jere dwa pou atis? Donk, nenpòt ki moun k ap negosye avè l ke l trete de teworis, sa vle di se de moun jisteman ki vle vòlè zèv atis yo san yo pa peye. Se sa wi m konprann ladan l. Men an menm tan se ke ou pa ka nan dwa dotè ou nan mizik epi w ap pale de teyorism. Ki kredi pou l bay chinwa yo tou Carel?
Non, kredi petèt pou l bay chinwa yo se paske ankò yn fwa skandal la eklate pa sa. Pou mwen men koman m konprann li. Nou pa negosye a teoris, fò n bay chinwa yo kredi sa a paske yo pèmèt mwen, yo pèmèt nou montre sa. Se sa m konprann. Yo pèmèt montre ke Birilichin nan kanpan gwo ponyèt, li pa negosye a teoris. Men yon ti ka chanje fraz la tou. Sa vle di men an remete an kesyon moun teoris lan tou. Sa vle di aparamman moun ki teoris lan se te moun yo t ap negosye yo, malgre yo se teoris men Fòk yo bay sa vle di mon ti Jan m pa konn si w konprann sa m di w la non.
Oubyen oubyen oubyen petèt bon kòm mwen pa konprann sa ap di a se entèprete n ap entèprete oubyen se pa de paragraf li ye vre se menm paragraf ki ale sou remèsiman an se yon remèsiman sou kredi a pou ki pèmèt ke yo ekspoze Egzakteman se la m zèv te e vle e gade e ke yo vòlè yo.
Egzakteman.
M panse sa. Sa vle di, yo non sèlman di mèsi, men yo trete moun ki t ap negosye avèk yo de teyoris. Egzakteman, egzakteman, paske lè l mete men an, se se moutre l moutre ke yo t ap negosye avèk teyoris vrèman vre, men gen moun nan teyoris sa yo oblije bay kredi a.
Epi lòt bagay ankò tou, se sa m ap eseye eksplike tout moun, pou n kontinye, si nou vle pati kite pati teyoris la. Lè yo di pou tout moun ki konnen yo gen mizik nou, men ann klè s on pwen, B-Relition pa yon atis. Avanyè la, e sa k fè m te di w avanyè la, yo pa t konnen li, yo pa t konn sa yo t ap fè a. Sa vle di kòman si m google e m pa konnen non kiyès ki gen dwa Tabou Combo eske map jwenn B-relation monte? M poko eseye fè sa men m ka eseye fè l. Paske pou w di pou tout moun ki konnen yo gen mizik ou, ou pa atis. M panse premye bagay ki pou fèt si mwen genyen yon atis ke mwen ta renmen konn ki dwa ke l genyen, m bay on egzanp senp, Andy Beats te monte ki te di kòman w kapab chèche l, si atis la mouri, men si atis la vivan, se atis la pou m kontakte. Atis la kounye a ap gide m vè moun ki ap jere dwa l yo, men se pa B-Relation pou nou kontakte, B-Relation pa gen mizik. Epi answit kòman n ap fè konnen kiyès ki atis yo, oubyen ki mizik li genyen nan senp ti screenshot sa ke m wè la a? Donk Ayana ap tann email ou byen an plis de sa yo fè pou mande pou kontra avèk lisans eske yo te rive nan nivo negosyasyon avèk Wendy kote ke yo te ofri l yon kontra tou? Ou byen eske se Ayana nan tout kontak email ki t ap fèt yo Paske yo di te gen yon imel ki t ap fèt jiskaske imel la t yon ti jan rann kominikasyon an lan, ke yo ta pral pale nan telefòn. Nan tout kontak imel yo, èske se Nayana ki t ap ekri avèk ekip Wendy a? Epi answit li di nou anpil moun tou k ap, ki t ap pran woulib, silvouplè kite soumoun. What the hell? Nou gen avoka pou sa. What the hell? Bref, mon chè, m lè m wè nòt la, m te twouve ke li trè pa pwofesyonèl e li ankò yn fwa retounen nou nan nan labou a kote ke n te ye a pou montre ke nou pa kapab vrèman fini yon bagay a l'amiable avèk imilite epi etik pwofesyonèl, ke m panse ki s on bagay ki manke anpil nan biznis lan. E sa m te vle di sou nòt la.
Ok Carel. E Obe, m pa konn si w kopye m byen e ni ni ou menm ni Max. BD, Ou la wi, ou la wi, m kopye w trè byen. Kòrèk.
Men sa ke mwen menm mwen te toujou ap eseye analize. Depi, paske Carel map rete sou sa ke anpil moun konprann tou nan kesyon popilarite Wendyy genyen. E jodi a tout moun ka wè a klè, se paske se Wendyy tou. E Wendyy tou a pa pwoblèm, Paske si son egzanp kap trase, se sou Wendy pou l kòmanse, that's et. E dayè misye fè erè l deja, antanke atis. Nou pa gen pwoblèm. Men, aprè kèk jou, n ap konstate fason ke dosye sa ap evolye. E chak jou ki pase tou, gen yon bagay diferan ki di ladan l. Men, pandan tout semèn nan tou Carel, nou ka konstate soti de boukliye ki fèt nan kesyon dosye sa. Sa vle di, gen de atis ki santi ke jodi a sa k ap fèt nan milye a, li pa kòrèk e fòk règ jwèt la Respekte ki pa pwoblèm. Soti de boukliye sa yo, mwen pral konprann yo nan fason pa m. Pa rapò a sa k ap di e pa rapò avèk sa ke nou konprann tou. Ke se swa fanatik, ke se swa moun k ap pale mizik la. E sa k fè? M pa bezwen al repete tèt mwen, m pa bezwen al repete e plizyè moun ki konn sa deja pale de e plizyè atis ki viktim e pa janm gen sòti de boukliye ki fèt nan fason sa pou montre oubyen pou pote solidarite avèk yon seri de moun e k ap viktim sou entènèt la. Eske jodi a tou, soti de boukliye sa yo k ap fèt la, k ap senpatize avèk yon seri de moun ki pa move, men eske senpatizasyon sa ke n ap pale jodi a,